Se sou yon building oubyen sou yon pye bwa asasen sa ta branche epi pandan prezidan an fou la yap pranl nan tèt. E malgre sa lè yon prezidan bwal nan yon zòn yo make sure ke yo sekirize tout perimèt la. Wè prezidan isi swiv byen pou wè pa gen Yon sekirite prezidan ki lan antouraj prezidan Issac pa gon lunèt nwa lan zye l. Kisa w panse? Se yon lunèt solèy pou l ap gade solèy la pou solèy la pa boule zye l? Non. Se yon lunèt spesyal ki gen radar ladan k ap detekte yon seri de bagay ki sansib a yon seri de objè, yon seri de zam. Lunèt nwèt lan zye sekirite yon ki sou kote prezidan. Ki sekirite prezidan ozetazini ou wè ki san lunèt? Ou panse se ti pouchon? Ou pa wè tout lunèt yo fèt menm jan? Preske? E pa nenpòt ki lunèt ki lan zye yo. An nou di menm lè ke nou pa ta rive jiske la, nou pa ta rive lan yon pwen konsa, men gen sekirite. Alò pou nou di m konsa, pou yo di M pa bezwen konn ke si se te Ayisyen, m pa bezwen konnen ke se te Panyòl, m pa bezwen konnen ke se te Ameriken pou parèt n ap avanse devan kay yon prezidan. Premyèman, ta sipoze gen yon sekirite tay, ta sipoze gen kamera lan tout antouraj Kay prezidan, ta sipoze gen tunèl andedan kay prezidan ki pral debouche sou yon lòt wout an ka demergency pou yo pran prezidan pou yo franchi ansanm avèk li. Gen plizyè layer, sa vle di gen plizyè etap avan ke yo ta atenn yon prezidan lan kèlkeswa peyi o mond lan. Djòb ou etan kon sekirite, kèlkeswa moun nan, depi ou an sèvis prezidan li la Wap bay sekirite li mèt te manmanw kite pousew la papaw kite pouse w la ta ta diw depoze lèzam li sipoze tiyew avan avèk zam nan lan menw peryòd kote katouch la fèt la kounya lòt leyè a lòt powa ta sipoze tande menm lè ke yo ta use zam silansyez pou yo ta rive sou ou, ki vle di gen mouvman kap fèt. Ta sipoze gen sensè kap dekouvri bagay sa yo. Ok. Ta sipoze gen kamera. E andedan kay prezidan, ta sipoze gen kontwòl, yon dash kontwòl kap kontwole kamera sa yo, nenpòt ti branch bwa ki soufle, Epi yo detekte l pou yo konn pou ki rezon branch bwa sa, èske gen siklòn deyò a, èske gen move tan deyò a k fè branch bwa a souke. Ok? Ki vle di, lè ke ou ta, an n di, bandi, asasen, ta atenn premye po, premye leyè sekirite prezidan, gon lòt etap, gon lòt leyè de sekirite. Ki vle di, fòk ta gon bagay ki detekte gon mouvman k ap fèt deyò a. De la, de la! Lan dezyèm etap la gon anons ki sipoze fèt kote prezidan ya pou kò prezidan an pranl pou yo franchi lon tinèl avèl ou byen kelkeswa exit ki genyen an exit de sekirite pou yo exit avèk prezidan. Peryòd! Ke se elikoptè yo pran, ke se lan tinèl ke yo antre, Ta sipoze gon kò ki kouvril. Ki vle di pou nou tiye prezidan tout moun sa yo sipoze mouri. M pa bezwen konn si li te CIMO, m pa bezwen konn si li te yon kò spesyalize pou sa, m pa bezwen konn si li te swat, m pa bezwen konn sa l te ya, tout nèg sa yo te sipoze mouri avan ke yo jwenn prezidan. E! Lan premye mouvman ki fèt la, prezidan pat sipoze mouri lan chanm li. Ta sipoze gen yon mouvman kap fèt, yon tanta kap fèt kote pou yo soti avèk prezidan. Paske yon sekirite prezidan sipoze mouri avan prezidan period. That's what the job is for. M pa bezwen konnen eske son gouvènman konwonpi ke li ye, eske yo te peye sekirite yo, eske yo pat peye sekirite yo, that's not the point. The point is Ou aksepte ou ret nan djòb la, yo pa peye w ou rete la, vi w pa enpòtan pase vi prezidan paske w te aksepte that is the job, se deskripsyon djòb la sa. Period. M pa bezwen konn si w te gen fanmi, si w te gen pitit, si w te gen madanm, sa se bagay ki regade w paske ou te konnen lan kisa w te vin antre. E kòm si m ta di w ou rantre lan lame la epi peyi a an gè ou pral di w gen madanm ak pitit? Non! Ou rantre lan yon fòs kote ke an ka de emèjennsi wap defann la patri, wap defann e sivilyen yo, wap defann yon nasyon ki vle di lan nasyon an madanm ou avèk pitit ou wap yap pwoteje pami la foul. Se pa yon kesyon de o vim no. Depi ke ou ta fè bak wap pran prizon paske ou te rantre lan lame pou defann drapo a avèk nasyon an. That's it. Paske depi w pale, ou pa pale pitit, ou gen ou gen madanm, ou gen pitit, ou gen fanmi. Pou ki rezon? Paske maten an m leve m ap pale, m mansyone non Boulos. M mansyone non Dimitri vorb oubyen whatever the bullshit it is. Nou t ap toujou fè restavèk yo. nap toujou ret ansanm avek yo ok m pa di se yo menm ki tiye prezidan but men yo lan san men neg sa yo lan san ok e jan ke map tandel nan vaval gen pil neg enpotan ki pa an ayiti lan moman ke krim sa fet la paske son krim ki planifye Way m paka monte la m lonmen non boulos pou l pa tiye m way m paka monte la pou m lonmen non dimitri vob paske pou l pa tiye m pou l pa voye al tiye fanmi m pou l pa voye vin tiye m la ozetazini bring it on pa vre si m son ayisyèn si m son ayisyèn konpetant si m son ayisyèn ki renmen peyi m m paka pè mouri. Paske si nou byen gade, si nou byen gade, ti nèg bannann sa ki pat dwe prezidan, ti nèg nwè sa ki pat dwe prezidan, nou pran petro karibe nou mete sou dol, pandan se tan petro karibe kòmanse depi sou ki moun, nou bliye preval, si nou pran ti nèg bannann sa nou li plas li pat la, li twò abitan, li twò sal poul te prezidan, men li arive prezidan, men jounen e lèl vin prezidan, Kisa lap dèyè goumen? Lap dèyè goumen kont la koripsyon. Lap dèyè, lap goumen pou lajan peyi a ke nou pwomèt elektrisite pand nap touche 2 milyon pa mwa e pèp la pa jwenn 2 zè tan elektrisite. Gadon timoun ki manke tiye tèt li kay mè lotrejou. Pou ki rezon? Paske l pa pase. Men nou pa rann ni kont li gen dwa pa gen elektrisite lakay li pou l etidye. Nou pa rann nou kont gen anpil bagay ki koz ke akoz de wont li genyen, li genyen pou lakay li. Pou sosyete a kap jije l, li pa gen mwayen pou li etidye, kounye a li soti pou tiye tèt li paske l pa kapab jwenn le minimum, men pandan se tan milat sa yo, boujwa sa yo, se son de ras moun ki soti nan peyi teworis, yo pran yo fè yo an Ayiti, yo pran an Ayiti, yo kenbe l an otaj, yo bank yo pou yo, dilè machin yo pou yo, market yo pou yo. Konbyen nèg nwè, tèt grenn an Ayiti ki gon milyon dola labank ki ka ouvri yon supermarket? Otomatikman, ou gon milyon dola labank, nèg sa yo, Muzz yo, Acra yo, Branch yo, Vob yo, Boulos yo, yo envestige ki moun kò ou ye, yo fè kidnap ou pou bay kòb sa, pou pa ka ouvri yon market, ou pa ka ouvri yon biznis, y ap fè fizye w e w ap oblije bay kòb la pou w pa kapab ouvri yon biznis ki egal ego avèk pa yo a. That is fucking it! Epi kounya nap dim poum pa ka lonmen non boulos m pa ka lonmen non vob m pa ka lonmen non moun sa yo banm konbyen nèg nwè tèt grenn an ayiti ki posede yon market tankou delimòt nou pa konn ras moun sa yo ki ras yo ye. An, paske yo fèt an Ayiti, yo grandi an Ayiti, yo kale yo la, e m pa kwè Reginald Boulos sa te fèt an Ayiti, li menm, yo kale yo la, epi kounye an la, y ap, y ap anrichi sou tèt nou, y ap monte sou tèt nou, yo, yo klete yon, yon, yon, yon, yon, yon kouch sosyal ke pa gen lòt moun ki ka avanse, bagay la se antre yo l rete, lè zakra, kon, konbyen, konbyen Jean Louis, konbyen Pierrot Konbyen ti lapli ki genyen yon bon mini market? Nou pa pa yon gwo market. Banm konbyen ki genyen yon dealer machine ke w ka rantre wal pran yon machine sou kredi w. Dim konbyen ki gen yon bank an Ayiti. Kelkeswa nèg nwè tèt grenn nan ki ta gen yon biznis an Ayiti, ki vle komanse yon yon milyon dola, nèg sa yo envestigo w. Yo gen kout fil ki fèt. Fè konnen tel moun tel moun. Kòm gen on milyon dola kounya wal fè swa kidnapew oubyen sou gon biznis yo fè boule biznis lan on fason pou pa rive lan menm nivo ansanm avèk yo alò kounya la all of a sudden Dimitri an egzil pou lajan kouran pèp la li tap mache vòlò epi jounen jodi an la Pèp la lan blakawout paske w lan blakawout la, ti moun pa ka etidye, ti moun pa ka konsantre, mayegwen lan bouda yo, pinèz lan mouda yo, chalè lan bounda yo. Yo fout ou lan blakawout yon fason pou brenn ou pa kapab fokis pou etidye, lè w sot lekòl ki yon ti jan tar, ou pap ka etidye pou ta pa, pou ta kapab di konsa bon w devni yon fanm, yon gason konpetant pou m ka kouri pou yon pòs piblik an Ayiti. Ou lan blakawout total, lap touche milyon, fanmi pal ap touche milyon, fanmi pal ap resevwa yon edikasyon ki vrèman fò, epi kounya la poul kapab vin kontwole ou menm ankò. Ok, epi kounya la, lòt la li menm menm se gwo prete lajan lan ona, youn pa vle remèt yon dola lan ona. Epi kounya la, gon pwojè k pou te fèt, kote non Reginald Boulos, involve ladanl epi otomatikman nèg sa yo pa lan peyi a epi Jovenel ansasine janl ansasine an la bèl bagay bèl bagay epi kounya la moun paka pale oh pale men pitit ou gen pitit pitit pa foure kò what the fuck. A la jounen jodi an la, yon prezidan mouri tankou yon chyen. Nou bezwen peyi. Nou bezwen fè peyi. N ap di ke Jovenel tiye moun. Non! Jovenel pa t janm dèyè krim sa yo k ap fèt la. Se nèg sa yo k dèyè tout krim sa yo k ap fèt la. Paske yo gate Pouvwa a lan men Jovenel. Yo gate gouvènman Jovenel la. Paske, si ke yo kite l byen pase, si ke Jovenel di ti rès la, ti djakout pèp la, sispann foye men l ladan, ti rès la se pou pèp la li ye, li p ap bon pou yo, milyon yo p ap fèt, pitit yo p ap ka Al etidye lan gran inivèsite, pitit yo pap ka vin kontwole pitit Izo, pitit yo pap ka vin kontwole pitit Ti Lapli, pitit yo pap ka vin kontwole pitit Babekyou, pitit yo pap ka vin kontwole pitit Swat yo, pitit Simon yo, pitit nèg polis nasyonal yo, pitit yo pap ka vin kontwole l. Non! Yo pap kapab! Yo pap kapab! Si ke ou etidye lan liv ki gran, si ke ou konn sa k rele teknoloji, si ou konnen ki jan pou devlope yon peyi, se pou menm rezon sa a, doub nasyonalite pa kapab pase an Ayiti! Paske, lè mwen menm, lè ou menm, lè yon lòt pran, lè James Pierre, lè Junior Faval, lè. Tout lòt moun sa yo vwayaje, y al nan peyi etranje, y al etidye, lè yo pran nès, kèlkeswa enfimyè, kèlkeswa doktè, moun ki etidye kriminal jistis ta deside retounen nan peyi a avèk yon paspò ameriken, wi Shizley, de orijin ayisyen, lè ke l retounen ann Ayiti, li pral kouri pou yon pòs politik, li pral vle pou peyi l chanje, li pral vle pou peyi l gen wout ladan l, li pral vle pou peyi l gen inivèsite, li pral vle peyi l gen lopital, lè ke nou retounen ann Ayiti avèk yon paspò ameriken, Nap devlope peyi a li pap bon pou grenn santi sa yo pou dyòl santi sa yo pou malpwòpte sa yo mwen menm manman avèk papam se tèt grenn li te genyen li pat koulè boulòs si m gen san desalin nan lan sanm m paka pè pa lalwa lan tèt boulòs paske yo dèyè sak fèt la. Si yon moun paka dil, m pa bezwen konn ki lòt nasyon ki envòlv, ke se peye, m pa bezwen konn si les ameriken ta envòlv, m pa bezwen konn si kolonbyen te envòlv, but nèg sa yo, yo dèyè asasinasyon Jovenel. That said! E yo voye 2 mesaj pase over and over. Yo pran nou menm polis nasyonal la pou ekip malpwòpte, pou ekip kochon. Pou ekip visye, pou ekip chyen e nou pwouve nou se sa. Sou zye tout nasyon an 2021. Yes nenpòt ki prezidan te ka asasine men pa nan eta sa, pa osi sal, osi bèt. Ebyen ok, m kwè ke tout pwoblèm sa yo fini. M kwè lajan petro karibe a nou va jwenn li. Ti sa Jovenel gentan manje a, ke l pran l. Ke yo antere l nan sèkèy la ansanm avè l. Ok. M pa konnen si rete pou Martine Moïse. Kòm Martine Moïse s on fanm mòn li ye, li pa konn abiye, s on fanm sal ke li ye, s on bèt lèd ke li ye, men gwòsè zago l pa vre? Li pa konn abiye. Men menm moun k ap di l pa konn abiye yo te konn ap rele anmwe. Pou Michelle Bennet ki te konn abiye twòp, paske yo di konsa se lajan peyi a li te konn ap gaspiye tèlman li te konn abiye. Michelle Bennet te fon fur party an Ayiti avèk cote fur ki vle di imajine w pou yon premyè dam fè yon fèt konsa kote moun ap mete fur cote sou li pou rantre ki vle di chanm kote l ap resevwa moun yo li friza. Fur cote se yon bagay ki vann chè pa vre? Alò li friz li, li depanse 2 milyon Pou l fè fèt sa, nou te rele anmwe. Nou te di se lajan peyi a. Li te twò zuzu. Li te twò byen abiye. Men jounen jodi a nou gen Martine Moïse ki pa deside al achte batati, èltati, kototi ak koutim bagtchoung mete lan mounda l paske l konnen zago l gwo, l avèk ti palto l sou li, ti tèt li tou grenn, l kote mari l fè li fè. Men se pi gwo ansasen l te ye pou nou. Se fanm ki pi mal abiye pou nou. Se fanm ki pi sesi, ki pi gwayil, ki pi. bagay pou nou men jounen jodia nou 3 ka tiyel pa gen pwoblèm sam kapab di Martine Moïse met bounda w de kote Bondye ap baw lavi paske pitit papa yo ale ou menm ou la ou la toujou m kwè ke kounya la ou pa nan pil kaka si gen pou mouri ou ka mouri men ap fè tout posiblite yo pou yo baw lavi la ala phtk yo mete kò nou de kote paske yo fè konnen se yon ekip kaka nou ye pa vre lajan petro karibe a bon li pati. M kwè lajan koperativ la tou pou yn jounen jodi a la nou pa konn kote l fè. Nou pa konn kote l fè. Pa vre? Men gen dè doktè, dè inivèsitè, dè lopital, ou konn sa m di w, k ap bati malgre sa yo stil al pran swen nan lòt peyi. Pa gen pwoblèm. Silvouplè. Lè Aristide nan premye manda Aristide la. Ki sa l te konn di? Nou panse si Aristide te rete sou pouvwa sa pou 5 an l pa t ap gentan mouri tou? Lè l t ap pale, li t ap di, gade anwo, gade anba, pa neglije ba yo sa yo merite, pouvwa nou nan men nou, se pou pèp la l t ap goumen. Nou bliye l te ouvri pòt palè nasyonal, li te fè tout pòv antre, sa k te gen soulye, sa k pa t gen soulye antre pye atè vin bwè soup anndan palè nasyonal. Nou bliye? Nou pa konn istwa an? Enben, sa nou panse? Menm lè ke m alèji avèk Aristide la, sa nou panse? Nou panse si Aristide pa t desann bra l, li pa t ap mouri? Li t ap gentan mouri. Aristide yo entèlijan, li pi renmen lavi. Paske Aristide te vini pou boujwa yo. Aristide te vini pou pèp la vre. Li te vini pou l te libere Ayiti vrèman. Men jwèt la pa t ap bèl pou li. Swa ke l te pran egzil oubyen l te mouri. E sa l ye. Li pa lòt. Avèk malpwòpte sa yo, si pèp la pa kanpe, m pa di pou nou boule yo. M pa di pou nou pran lajan yo. Men wè moun sa yo si nou pa chase yo, si nou pa met yon fren ladan yo, n ap toujou tyoul milat. N ap toujou mache tèt bese devan yo. Se tande n a tande moun posede market. Tande n a tande moun posede bèl ti mini store, magazen rad. Non, nou menm se chabon pou n toujou vann. Se zonyon pou n toujou vann nan mache an fè. E lè y ap regle kòz. politik yo, y ap boule machan fen met sou li. Paske guess what? Ou prete kòb lan bank yo. W ap vann nan mache Hyppolite. W ap vann nan mache sa yo. Ou pran ponya fòk ou peye enterè a. Fòk ou peye kòb ou prete nan men yo a. So lè bagay la bwal twò byen pase pou ou, ou ta vle travay kòb la pou rive pi wo, yo blije boule mache a pou pèdi ni komès la pi degaje w non sou dosye pou bay kòb la. Yap boule mache a. Daprè nou menm, mache sa yo kap boule a, ti malere k boule yo? Nou janm jwenn tras kijan dife yo kòmanse? Nou janm jwenn moun ki kòmanse boule mache yo? Men mache yap boule. Lajan pon ya lan men nou. Ebyen pèp ayisyen, m konnen zye nou bande. M konnen nou mache tèt atè. M konnen yo zonbifye nou. Men, revolisyon an se lan men nou li ye. Avni nou se lan men nou li ye. N a detèmine ki sa nou vle fè. Ki wout nou vle fè. Li pa p ameriken. Li pa p yon lòt nasyon. Li gen dwa pa mwen menm. Li pa p dyaspora. Paske dyaspora nou lan yon peyi ki ofri nou, ki ba nou opòtinite. Men nou menm nou lan mizè a. Nou nan blakawout la. Nou nan mayengwen an. Se nou k pou konnen lè l al achte yon ti kamyonèt pappadap. N ap peye bil la. N ap pase mizè. E menm kote a tou. Yo mete fontyè pou nou. Yo fè nou pa ka achte gaz. Yo limite gazolin nan. Nou pa ka travay. Mwa ap rive fò w peye bil pappadap la. Yo ka pran l nan men w. Yo ka fè fizyon pou li. Sa w a konnen? Èske revolisyon nou prè pou n fè l vrèman? Èske nou deside pou nou viv jan n ap viv lan la? Toujou ap mache avèk latèt bese, toujou ap mache avèk kote po nou ap boule lan yon solèy san soulajman, avèk yon pousyè k ap bouche de kwen zye nou, nou pa ka wè. Pousyè a gate vizyon nou, nou pa ka al ka doktè pou nou pote yon vè san ke se pa tèl mezon. Youn nan boujwa yo ki pou ap vann nou linèt ke nou bezwen an. N a deside ki wout nou vle fè, ki chemen nou vle fè. Èske vrèman, menm lè nou pa ta ka, nou pa ta fè yon klas avanse, èske nou oblije pase nan inivèsite? Koulè po nou fè nou mal, lè solèy la boule nou, lè nou grangou, lè moustik ap mòde nou. Èske w bezwen pase nan inivèsite pou w santi doulè sa a? Pitit ou, Kopran ou pa konn sak papal la. Pitit ou kopran wap fè mekanisyen pou nèg sa yo pou voye lekòl la. Kote avni pitit ou? Lan men nèg sa yo li ye. Se lan men yo li chita. Why pitit ou paka egale gou ansanm avèk li? Why li menm pitit paw la etidye doktè pal la fè yon magazen kawotchou pandan se tan ke li gon degre medsin nan menl tou. men l pa pratike l poutèt pou l pa ede pa w la avanse, men otomatik pa w, man pa w la kòmanse, l ap bay swen, yo tire l yo fè grèv li pa ka al travay, e pa w la bezwen kawotchou pou l al travay se lan men pitit pa l la ki gon de menm degre avèk pa w la se lan men pa l la pou l al achte kawotchou pou l al wè si l al pandje kò l lopital jeneral ki pa menm genyen souplay pou l bay Malad swen ki se gen dwa se ou menm ki gon pye ki bezwen fon operasyon pa MK opere paske si w pa al achte si lopital jeneral pa achte gazolin nan lanmen yo si lopital jeneral pa ache jeneratris nan lanmen yo pou yo mete kouran pou yo fè operasyon an wap mouri avèk maladi klanbounda w la panse ak bagay sa yo fè tèt nou travay ou pa bezwen pase lan inivèsite pou gen bon sans ou pou reyalize. Ko ou lap gou li fè w mal tan rive Abraham di sètase doulè a twòp.